E pou moun ki anba live yo ki ap di ki pozisyon papa pèp la devan tout eskandal sa yo peyi a pral konnen nan jou kap pral vini la yo e papa tounen mande nèg ame yo mete yo an pozisyon 2 pozisyon m pa chanje hein wi wi men pozisyon m pa chanje. Kòm sitwayen, kòm pitit peyi a, donk, nou konnen youn nan garanti ke m genyen ke m pa pale pou m fè ankenn moun plezi. E ke vyouz mwen desann, ke vyouz mwen ralanti, sa m ap di a e li m ap di. M son esklav de laverite. E donk, nou rive nan yon kafou jodi a, Ayiti dwa sortir de l'ordinè. E fòk Ayiti sòti de lòdinè. E fòk nou pran ane sa a kòm yon ane de depar pou n sòti Ayiti de lòdinè. Donk, kòm il nè pa done a tout en chaken dèt lwayal, e mwen menm m pa yon jij, men jij lan li se yon arbitre de la lwa, e mwen menm m toujou preskri avèk tout moun ki frekante m la théorie des 3 C, e se teyori sa a. Ki leitmotiv twal de fon tout jij ki respekte tèt yo? E kòm etan done sou boulva a jodi an, e nou menm yo fè nou pase kòm twa jij, ebyen nou oblije anime de tewori 3 C sa a. Ki sa l ye? Se la kapasite, le karaktè e la konpetans. Sa vle di ke mwen menm ki s on adèp de Pascal nan tewori la règ dè twa paswa, Le bon, le vrai et l'utile. E se se sou cette base la théorie des trois passoires de Socrate ke maten an mwen m pral pwodui yon refleksyon. Ke manda Sena a rive nan bout li dezyèm lendi janvye 2022, ke yo vin avèk des arguments. Pou pwouve se dezyèm lendi 2023, mwen map mande kisa yo itil a la repiblik? E ki enterè k gen la pou sosyete sa kontinye ap depanse kòb pou 10 grenn initil sa yo ki sou bisantnè a? Sa se la grande question. Ebyen si nou pa vle, kòm nou fòk nou jwenn yon depart kanmenm, kòm fòk nou sòti Ayiti de lòdinè, paske Ayiti paka desann pi ba ankò. nan sa l ye la a e an fonksyon tou de tout vye eskandal ki te sou do nèg sa yo sou Bisantnè a, anpil ladan yo, jodi a fòk nou degaje yon konpwomi istorik. Yon konpwomi istorik, ki jan nou pral degaje l m pa konnen e paske sosyete a nan jou k te sot pase yo nou te tande ke gon bann nèg isit ki gen ki se dè pwopriyetè de boutik san zetajè.

Paske se brebi galez kap bidje tivò kap manje lajan peyi a m bezwen jodi a kesyone kèw kisa yo itil peyi a kisa yo pwodwi 5 depatman jeografik peyi fèmen kisa nèg sa yo di nan sa ki pozisyon yo pran ki aksyon yo poze. A chak fwa pou yo poze aksyon nou di m yo minoritè, epi yo minoritè epi yap gaspiye lajan yon peyi san yo pap regle anyen ki serye. Mwen m pa konnen kisa ki pral degaje an tèm de konpwomi ant yo, pase ke w vle l ke w pa vle l, Doktè Ariel Henry dezyèm dezyèm de 7 fevriye 2022 misyon Jovenel kaba. Kòm yo pat vle sa yo pat dakò sa yo touye li, misyon Ariel Henry sipoze ta kaba tou. 7 fevriye 2022 se kontinite Ariel Henry e Jovenel Moïse ebyen kòm nou anfas 2 gwoup de moun misyon a echeyans e ki dayè ki pap regle anyen serye tou e sinon gaspiye lajan peyi a davantaj donk kòm mwen di ke jodi a fòk gon nouvo depa ki fèt fòk nou degaje nou pou nou fè de nouvèl an sa a. Pou n sòti Ayiti de lòdinè, e fòk tout enkonpetan, inyoran, medyòk, yon bann nèg ki sèlman gen lamou di gen, jodi a fò n reziye nou pou n degaje yon lidèchip politik eklere. E fòk nou antere lidèchip politik medyòk e kowonpi sa a. Kote nan defans enterè nou, chaken pou swa e pou son klan, Epi nou met peyi a nan sitiyasyon ke li ye a. On bann moun ki tap denonse yè, tap denonse gaspiyay, gagòt yè. Tande sa map tande nan Maten Karayib yè la, sa kap pase nan CAS la, e kote Zoukoutap avèk lòt lòt sè l la, yo pran la an gòjèt la. Moun sa yo ki tap denonse la, pou m tande sa moun sa yo fè ak lajan malere, lajan andikape, lajan pòv. Moun sa yo pran lajan yo gagote l pou fen dane a la. Franchman fòk nou divòse avèk jan de bagay sa yo. Mwen m pa la pou m bay kilè manda ap fini, kilè manda ap kòmanse. Kòm se yon bann initil ki pa itil peyi a anyen, sinon gaspiye ti resous peyi a genyen. Yo enplike nan dwòg, yo enplike nan nan nan kidnaping, yo enplike nan vant ògàn imen etsetera, yo enplike nan bay ti jèn zam etsetera, epi y ap rele tèt yo onorab. Fòk pil debri sa yo konnen ke. Se debri yo ye. Se de debri ankonbran ki pa itil anyen a la Repiblik. E dayè, si yo te swiv idewoloji e filozofi Karl Marx lan, yo ta dwe anime de la honte, comme la honte est un sentiment révolutionnaire. Guerrier, m te di l nan kòmansman ane a, PRR. Mwen te di ke Doktè Ariel Henry li pa gen anyen ankò li dwe ap bouske kòm aki an tèm ekonomi. Paske se 2 semèn li rete isiba. M ka mouri anvan l. Men, ti granmoun sa yo, ou pa ka mize sou yo pou plis ke 2 semèn. Men, kòm li rete 2 semèn. M pa konn pasif aktif li, m pa konn kisa l te pwodui kòm pozitivite dan le pase, m pa konn kisa l te fè tou kòm negativite ki sonb asombri bilan l. Men jodi an, lanmò Jovenel Moïse la ba l on chans, ba l on posibilite pou l ta parèt dan listwa e pou l ta sove fanmi Henry a, e Henry l siyen? Fanmi Henry a. madanm li ak pitit li yo. Kèlkeswa moun Doktè Ariel Henry kap chofe dife dèyè w pou fè w al kreye dè zènmi initil nan yon lit de pouvwa pou w parèt kòm yon Papa, toudenkou, sèl limyè k limen sou pyedestal ou se ou k gen tout pouvwa atrib. Men w pa t al nan eleksyon, mèt la. Se yon sikonstans, sa f, se favè yon sikonstans ki mete w la. Donk, jodi an, ou pa ka di m ou gen rèv pou w al kandida alaprezidans, e de semèn ou vin pase isiba. Paske, m pa menm, se de semèn. Ou pa gen mega bay ankò, mèt la. E sak rive latibonit lan, gonayiv lan mwen w kenbe, byen ke yo dim ou fon skal e akayè, m pral mande skal akayè a kisa w tap fè vrèman eske e sak te pase men donk ou konnen nou menm e nou k gen nouvèl isi e nou k gen enfòmasyon isi bay yo nan men nou, nou pap kouri lage konsa nou pap fè ankenn bagay pou nou al mande eskiz mande padon afè w nèg ap vin voye w al nan takotak. Ti dife boule. Avèk on moun. Pou la priz dotorite, lidèchip, jan bandi yo ap fè l la, la la priz de teritwa, li pap itil on mèrd. Tout sa fò fè yo se bouda nini. Mwen panse ke on peyi fragmante jan l ye la, divize jan l ye la, kote ensekirite, pwoblèm, mizè, grangou ap ravaje moun nan sosyete a, kòm ou se on ti granmoun ki prale fas ou bay laba, ou te kapab bay peyi a yon kout men. Yon kout men ki te kapab lave imaj ou, vizaj ou, pitit ou, madanm ou, sa yo k ap rete a paske bon e ale ou prale? E laba fas ou bay? Bon kou nya ankò m ta ba w 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon dola, a kwa sa sa pral sèvi w? Sa sa pral sèvi w? Li pa pral sèvi w a anyen. Petèt w ap kite pou pitit ou, men si w mal kite pou pitit ou tou, yo pral rape nan men pitit ou, pèp souvren pral rape nan men pitit ou pou yo remèt trezò piblik. Sa vle di ke kòm pèsonaj. Kòm granmoun, ou pa dwe kite yon bann avari, gouman poli, gouman, yon bann gran manjè vant sak pay, antoure w pou ap fè w fè tenten, pou ap fè w fè grimas. Kòm ni ou ni Lanbè nou, youn prèske p ap itil peyi a yon mèd la jan mwen bay yo ye la a. paske 5 depatman bloke, manje ap gaspiye yon kote, moun ap mouri grangou yon lòt bò, malere k ap travay pou 3 mil dola, 3 mil dola l la pa ka ba l 8 jou pou peye moto pou l pase Sen Jid pou l al lakay li Kafou, e pi fò moun Kafou yo ap travay Pòtoprens. Jodi a moun ki gen antrepriz ap ofri moun yo a meyè mache pou y al chèche yon ti bout tè an pwovens Bawo nan Repiblik Dominikèn pou y al ouvri yon ti depo, yon ti biznis pou wè si lavi pa souri ba yo. Tout moun dekapitalize nan kesyon kidnaping. Pi fò fanmi andete, apovri nan kesyon zafè kidnaping. Ni ou ni Lanbè, m pa janm wè nou pran pozisyon sitwayèn an favè sa yo. Men kòm nou parèt kòm de initil, jodi an, nou ka rann Larepiblik on chans. Nou fon alyans. Ke l morganatik oubyen contre nature, men anyen, pa gen okenn sakrifis ki two gran pou yon peyi, pou nou di bon m ap kite anprent mwen pase ale m prale. Kite kòb pou timoun yo se vre, men ki kote pral jwi l la a? Kite kòb, kèlswa kòb yon nèg kite pou pitit ou la a, fò w kesyone tèt ou. E sa fè mwen m toujou di yon nèg k ap fè siksè an Ayiti jodi a, madanm a, pitit ou an tè etranjè a, m mande a kisa siksè sa a sèvi w, pase en siksè sans en siksè sè èt en echèk. On pil nèg ki gon pil kòb vilay de dye kounya la sa kòb sa yo sèvè sèvi izo ap mete tenis 7 mil dola 6 mil dola fendi etc kote lal avè yo kiyès ki wè yo e andan vilaj la lka vire avè yo kèlke swa machin chè izo ta gen la kisa sa sèvil la mpa wèl prr pa bay moun e vye moun nan vilaj yo kap gade vye machin nan kal ap vire ap fè li paka al oken kote donk jodi an fòk nou reflechi fòk nou panse ke nou tout. Son pil kaka trèt met peyi a nan eta kel ye la jodi a an pasan sou jan bètran aristid ap aji trèt etc tout kaka trè yo nèt mwen mwen konnen mwen m pa nan mwen menm m pa nan mwen se dènyè edisyon nouvèl m vin fè la si nou pa touyem pou mal fè vye joum nan peyi m kòm nou eseye deja nou pral konprann o non di pouvwa e da la fòs de mon epe Dye m'en swa temwen vi m trase jou pou mouren map konnen m pa kwè Franketyèn pral di m pral mouri epi m pa mouri vre tande jodi a la. Fòk nou mete tèt nou ansanm mesye pou nou degaje yon konpwomi istorik o non de la repiblik, o non de la mère patrie, jete ego nou, jete tout lanmou di gen ke nou genyen. Konfli sipè chèf ke nou genyen, chèf la vle w chèf tout bon vre se lè popilasyon w benefisye de otorite w la. Epi pou nou di ke nou pral degaje yon konpwomi pou nou kapab debleye katye popilè yo, zòn de non dwa yo, pou nou rive ateri sosyal la nan zòn ke n ap rele geto yo, pou n bay moun sa yo gou a lavi, pou n fè yo konnen yo se moun toujou gen espwa pou yo. epi pou nou mande moun onèt, serye k vle al nan eleksyon, pou l al nan eleksyon san kyetid despri, pou l konnen si l fè 25 vwa se 25 vwa y ap ba li, si l fè 30 vwa se 30 vwa y ap ba li, pou l pa gen yon milyon dola pou l pral separe bay madan mengwal, bay entèl, bay sesi pou yo kapab fè l senatè, pou yo kapab fè l prezidan, pou yo kapab fè l, fè l, etsetera, majistra. Lè sa a, m konnen popilarite m jwe an favè m epi m depite. Pepilarite Guerrier Dieuseul jwe an favè l bò lakay li, li senatè. Popilarite PRR jwe an favè l nan Latibonit, li depite oubyen l senatè. Lè sa a, li pa gon kòb ke l pral bay pou l vin senatè, pou l vin depite. Men toutan, s on lajan pou m bay. non tab tribilasyon, non konsèy elektoral pwovizwa, pou m vin senatè, pou m vin depite, pou m vin majistra, pa gen anyen m pral fè pou le pèp, le peuple le grand perdant. Mesye mete ego nou de kote pou n sove sa k ka sove, m pa konnen si n ap degaje yon konpwomi istorik Pou nou di mesye, nou pa pral ouvri yon lit entestin ki pa pral itil anyen si nou fè plis mal avèk peyi a, fè plis moun mouri, plis kout zam Bon lè papa tounen mobilize sa yo mwen anba a la a. Li pa t wè Gonayiv? Li genlè pa t gade imaj Gonayiv la? La a bò papa tounen an, depi Babekyu Onik di mesye pop pop pop kote Gabriyèl e e pote boure bon mesye se se se lanmè mesye sa ap lage sa a yo ka mobilize. Mobilize kont kiyès? Ti malere sa a yo k ap. Bòdè pandan yap mande mobilize a m baw garanti gè yo dure 6 mois paske nèg sa yo tèlman malveyan bon banm pale ak kèk malveyan maten nèg sa yo gen premye rezidans m te di m pap ogmante ènmi m pou 2022 a men pou la repiblik pa gen anyen ki enposib yo gen premye rezidans yo gen dezyèm rezidans yo gen frè kat telefòn yo gen frè apre kat telefòn nan yo gen yon lòt kat de debi. Kat de debi yo ka debloke yon zòn la. De mwa kat de debi nèg sa yo ka debloke zòn nan la, met elektrisite, met kouran, e asfalt etc. E gwo bagay map di nou la wi. Se yon peyi nèg yap dechose, nap demoli. Epi menajèk nan palman kap siye kote pou yal okabine. E gen konn gen vye dyare bagay. Tankou depite sa ak te bade avèk lèl te fin manje e kòman bagay la rele a? Tyaka a. Ou wè tyaka a vizib nan pantalon blan an. Sa vle di ke yo pa panse a malere sa yo, yo pa panse a malerèz sa yo. Se malere sa yo dwe 13 mwa, se malere sa yo dwe 14 mwa. Se malere sa pitit yo pa ka al lekòl. Epi lè lè n mande moun grangou sa yo pou mobilize, gen nèg ki pa ka menm kenbe yon fizi pou 8 èdtan anba a non mèt. Tèlman nèg yo nan grangou. Mezanmi sispann fè tenten ann ann wè si n a bay peyi a yon chans.